M rele direktè polis la, Frantz Elbé, m mande, Elbé, èske ou okouran de iks oubyen igrèk zèd? De dronn ke tèl moun tèl moun ap achte pou lapolis nasyonal Dayiti? Èske ou okouran de sa? Elbé di non, bagay konsa yo pa janm pale l avè l, li pa okouran de moun k ap achte dronn pou lapolis nasyonal Dayiti. E non sèlman li pa okouran, li pa tap ka nan pran dronn nan men endividi pandan ke yo menm men gouvènman sot depanse 4 milyon de dola us pou achte ekipman la, ekipman 4 milyon de dola us sa yo sipoze antre nan peyi a nan moman kap vini la yo paske son ti reta ki genyen nan semèn sa yo sak fè ke yo pap genyen yo nan menm semèn sa. Men disi 2 a 3 semèn yo gen 4 milyon de dola ekipman yo fèt achte la ta sipoze vin jwenn yo. E Elbe di, Morvan, li pa ta pou pwoblèm pou ke nou ta genyen yon ekipman yo ta renmen fè kado ak lapolis, men se yon òganizasyon ki rekonèt ki gen etik, ki gen moral, ki ka banou l men yon grenn moun pa ka vin banou yon bagay. Tankou John Colem Morvan vle vle bay lapolis nasyonal dayiti m debake men lapolis nan. Li li parèt enposib. Dyaspora a via yon òganizasyon gen dwa di lap fè kado se John Colem Morvan ki nan tèt inisyativ la yes. Ou ka wè Theriel Thelus fò bagay li fèl pou Muscadin. Ou gen dwa ou menm wap pran fò bagay ou fèl pou de sitwayen. Nan krent bagay ki ap pase Dubai la la plèn di nò nan konfli teryen. antre yon gwoup avèk yon gwoup e ki lye avèk de nèg. M pa vle nan bagay pou kesyon e dron pral antre Ayiti e pi pou gen kèk lòt bagay ki pral jwenn nèg Dubai sa yo anba. Men pou sa sèlman m fon pòs, m di atansyon, lè ke yon bagay ap fèt sou non la polis nasyonal d'Ayiti, fòk se yon òganizasyon moral. ki gen etik ki pou fèl menm si gen yon moun ki nan tèt bagay la m fon bagay nòmal e jiska prezan yon moun kap ale avèk direktè polis la wo kòmandman la polis la yap di yo pa okouran de tèl bagay kap fèt e sa m di e pou yon nèg moute li kòmanse joure li kòmanse bagay e e pa kòm si m dil live la non. M ekri nèg la avan depi konbyen semèn pou m di atansyon sa w ap fè a w ap fè l sou non lapolis nasyonal dayiti s on bon bagay men fòk wo kòmandman polis la okouran fòk chèf polis la okouran e fò w ekri yo fòmèlman e menm Albert sa m te pale avèk li Ministè de la defans ki ta pou bay yon otorizasyon pou yon bagay soti nan zòn la Chine ou byen Lèzetazini Damerik pou debake nan peyi a konsa. E m di, e pa moun k ap di m rele w, m ekri w, m di w men, men, men, men, men, pa al achte bagay ki pou gonfle lakay ou, si pou iks ou byen ygrèk zèd nan Lapolis Nasyonal Dayiti, fò w antre nan kontak avèk responsab polis yo, epi men fason ke bagay la ap livre ba yo, yo menm fò yo aranje yo, E e e e pou pou yo jwenn bagay la pou yo itilizel a bon esyan. E jis yè maten m rele otorite polis la pou m konnen eske tout bagay te fèt dapre fòm. M pa krache si w ta renmen fè lapolis nasyonal gade yon bagay non. E m di si w ap fè tèl bagay sou non lapolis nasyonal dayiti omwen fòk direktè de polis la moun k ap dirije polis la okouran. Se sa m di sèlman wi, men e pa anyen k se, e pa anyen ki di ke kòm si yon tèl bagay, tèl bagay. Direktè polis la di ke li menm li pa ka pran bagay nan men grenn endividi. Dayè li te di m ke li pral fè yon nòt sòti sou sa. Èske ou konprann? Li te di m yè ke li pral fè yon nòt sòti sou sa ke li, enstitisyon an pa ka pran bagay nan men yon grenn endividi. Gen kote pou ekri, gen kote pou, e pa yon grenn endividi ki dwe ba yon bagay, se yon òganizasyon ki anplis, misye repete ki dwe, yon òganizasyon moral anplis. Men m pa gen pwoblèm a sa misye di a, se nòmal wi. Ou konprann? Se nòmal sa misye di a. E sa sèlman ki fè m fè pòs sa wi. Bon m tande nèg di o wi, bon tande. Yon nèg son senp militò ye. 90 pou san militè Kanada apre yo fin nan bagay son seri de moun varye yo ye tèt pa dwat, yo met yon kote plizoumwen. Èske ou konprann? Pifò nan lari an plis. Etazini, toutan map pase tout nèg m wè yon seri de nèg son seri se de militè. Mwen m yon seri de kouzen m ki nan wo, ki wo grade nan lame. M yon seri de zanmi menm, m pa bezwen di w kisa yo ye nan lame. Tout la sèt jounen map pale avè yo. Se premye fwa m wè nèg sot nan lame kòm si l se Biden. Bon mwen John Colem Morvan m ta renmen wè sa nèg sa ka fè m. M ta renmen wè. M son m son Ayisyen ki gen nasyonalite Kanadyèn. M ap moute Lèzetazini maten, midi e swa. E semèn sa m poko konnen si m p ap moute semèn pwochèn. Èske sa w konprann? M pa nan vòlè. M pa nan gang ak pyès nèg. M pa konn nan regle anyen anba tab ak pyès nèg. M son nèg ki trè demokrat, m respekte pozisyon tout nèg. M pa janm pran plezi ap ripòte sa nèg ap fè, ditou. La Lèzetazini, depi yon nèg ap ripòte, ap fè, teyèlteliz ap fè yon gofondmi, gon seri de nèg ki pase anba, anba bloup. Ou gon zèl Ozetazini Damerik, y ap ripòte, y ap ripòte, lè w fè yon bagay nan bank lan, yo bezwen klarifye. M oblije moute jis Etazini m al nan bank lan, lè w gade kiyès k ap ripòte, lè w gade wè nèg ki pwòch ou. Non, ou pa bezwen ripòte ankò, ou fè l, ou fè l, ou fè l deja. On bagay ou fè deja, kounye a w pral, kounye a w pral di w ap pral, w ap pral, w ap pral ripòte. Ki El Loco e? On bagay ou fè deja, mal nan bank Etazini deja se non ou, se ou. Epi kounya poukisa ou oblije ap fè toujou? M konnen. Sa bagay lach. Èske ou konprann? Tout te la sou entènèt la depi 200 zan. Men se John Colem Morvan ki pwoblèm nan. Medam, mesye, èske nou ka konprann? Nou wè yon seri de nèg k ap fon seri de enèji, yo ka fè John Colem Morvan, yo pa ka fè Martelly? Yo ka fè John Colem Morvan, yo pa ka fè Olivier? Poze tèt ou kesyon nèg sa yo ka fè John Colem Morvan, yo pa ka fè Lamothe? Mwen m gen dwa pran distans mwen avèk yon seri de nèg, m pa antre yo nan zafè pèsonèl mwen pou la senp e bòn rezon. M ap denonse nèg tankou Hyppolite, si yon nèg chita nan bagay Hyppolite nan Louisiane, chita menm kote a Hyppolite fè makak, m gen tan wè se yon nèg ou pa, w ap vasiye, ou pa gen pozisyon. Jodi a la ou nan bò sa, demen si Dye ve, Ou demokrat demen si Dieu vè ou repibliken, demen si Dieu vè ou repibliken lòt demon demokrat, ou danjere. Paske mwen depim vin isit m jwenn Trudeau e e e e e on sèl bò. Depim antre isit m jwenn Obama on sèl bò. Demokrat, demokrat. E e e menm towo kap kraze Ayiti a Bill Clinton, depim antre m jwenn ni on sèl bò. Demokrat, demokrat, demokrat. Mwen m renmen moun ki gen ling kom si map kanpe avèw nou nan ling. Si se pou mwen nèg te mèt te fè konplo a tout enmim nèt ki genyen ki egziste wap wè John Colem Morvan pap achte figi pyès nèg e m pap pran telefòn mwen pou m rele nèg pou m pral nan achte figi nèg nan. Sa pa janm egziste e tanperaman m li ye. E m pap janm gen pwoblèm avèk yon nèg pou m pral chèche zanmi lòt nèg epi tel bagay. Ou wè tout. Mwen m pa m pa travay pou nèg. Wap wè ti ti ti vagabon k rele Lolo a te gen pwoblèm avèk avèk avèk toro sa a. Wap wè l voye pil de vye bagay, fè moun rele m, ban m pil vye dokiman. M pa okipe youn. M pa travay pou nèg. E pa nèg ki pou ap fè m travay pou nèg. Vye Jude Celestin, kòman sa bdo pakèt vye tenten, voye x voye y, oh poukisa m pa x, poukisa m pa y, men moun ansent isit, men moun ansent laba, men moun ansent agoch, men moun ansent adwat. M pa antre ladan, m pap travay pou nèg. M pa epi malgre sa tou, yon nèg te mèt fè grimas sou m, m pa bezwen zanmi lolo jamè, m pa bezwen zanmi vye ti jid zam jamè, m pa bezwen zanmi menm moun fou a ki patnè k rele lavwazye a jamè. Sa moun tèt pa dwat, depi w gen pwoblèm avè yon nèg, epi w ap chache tout nèg ki rayi l, epi w ap fè, w ap lave yo tèl bagay. Ou vin sanble tè a tè, mwen m leve nan yon gwo bout fanmi k rele Morvan. M poko janm jwenn yon frè m k ap achte figi moun. M poko janm jwenn yon sè m k ap manje kay moun oubyen k ap trennen kay moun. M poko janm jwenn sa. M poko janm jwenn yon frè m, yon sè m k ap fè restavèk moun. Sa poko janm anyen. M poko janm wè sa. Ditou. Mwen John Colin Morvan, tanperaman m pa bese devan nèg. Se ta bon bèl bagay pou m wè yon nèg ou bloke John Colin Morvan nan blokaj a ki ak ki bò ou pral fè l, sa w ye? Bon yon nèg rete l di w li pral li pral John Colin Morvan genyen zen li pral bloke l, sa w ye ou pral bloke l la? Bankye ou ye? Sa w ye menm? Fiskalis ou ye? Kote wap travay? Ou fini nan bagay la mou apre sa ou voye mande ou voye mande tout kòb retrèt ou nèt ou pran avoka fè bò tout kòb retrèt ou nèt kòb ou nan men w al chita fè byen ayiti si w kapab a si w pa kapab sinon yo t ap remèt ou ti bout chèk ou la chak mwa epi w chita yon kote yo manje ti chèk ou ti tout bagay. Sa w konprann? Nèg la rele w wi, li pral bloke zèl ou kòm si se yon bankye l ye. Nan nan pral wè. Ki ki prèv ou genyen John Colem Morvan nan vòlè, nan koripsyon, nan iks, nan byen ygrèk? Sa vle di, m ap fè yon emisyon, yon pèp chwazi ak pwòp gre li pran telefòn li, Tankou mwen menm la k moute plizyè fwa map fè moun kado bagay sou entènèt la e sou kat de kredi m mwen moute a pwòp gre m mwen met enfòmasyon bankè m epi m voye yon bagay ba yon moun epi kounya ou pral bloke sa nan ki sans ou pral bloke l la sa w ye menm e fiskalis ou ye sa w ye e ou k responsab enpo Ozetazini Damerik direktè IRS ou ye. Sel fè tripotay rele pran telefòn rele ARS fè tripotay eh gen nèg Canada la yo toujou ap fèl kado zèl wi bon lè moun yo gade yo wè se 30 dola yap fè kado se 40 dola se 2 moun ki chwazi ede Uber ARS gen avoka m parèt ok men men men men men kote kòb la soti men kote men sam fè pou Ayiti men men men men men men men. Wap di pèk pèk pèk pèk pèk. Menm sot fè enpo 1000 dola la m rale papye enpo men men kote m deklare sa m t antre. Gen ou dwe deklare gen ki pa menm enpotan menm men. E pa tout montan ke ou ka deklare. Gen de bagay yon moun fè w kado 50 dola 100 dola sa w pral deklare a nan ki peyi. Chak jou nan enterak la isit o kanada. Si yon moun tap di l tap bloke enterak. Toutan moun ap voye lajan bay moun pa enterè ak pa anyen. Sa a ta, ke lajan w ap voye bay moun ti 20 dola, ti 100 dola, sa a ta, sa a ta, sa a ou bezwen deklare a. Gon seri de nèg mèt la, nèg y ap viv Etazini, le fè ke yo Ayiti se yon peyi yon pakèt moun pa eklere, yon pakèt moun pa konn anyen, yon pakèt moun menm si moun nan te gen metriz Ayiti, moun nan, moun nan sòt pase pa enpèsi, epi yo panse yo ka bay tout moun manti. Ou yon nèg kòmsi ka chwazi pou w ap bay John Colem Morvan manti. Kòm si pou ap di men m'en gen rankont a Trido se e plan sekirite paw la Trido asepte pou Ayiti saw ye pou specialist de sekirite k genyen isit o Kanada Trido ta gon plan sekirite pou nèg ki fè la polis isit pou espesyalis nan zafè sekirite pou nèg kap fè kou nan lekòl polis isit pou nèg kap fè kou nan lekòl lame isi pou pou Trido ta asepte w plan sekirite se plan yon nèg sou entènèt kap ranse yon ansyen nèg ki nan lame epi lan nèg ke pran epi la e poul vin aplike pou Ayiti. Epi pawòl sa pou wap vin di la ki moun ak John Colem Morvan? Èske w konprann? Ak John Colem Morvan pou wap vin rakonte charabya sa yo? Lè konsa m voye w de revè de men. Lè nèg ap vin rele w mèt la, pou nèg la ap di w, o wi, e, e, e, e, e, Etzer Emile se konseye, se konseye nan bank, se tèl bagay. Etzer Emile pa travay nan pyès bank. Etzer Emile pa janm travay nan bank. A ki tit li pral konseye bankè la la? A ki tit li pral konseye bankè la? E pa konseye non, konsiltan. A ki tit li pral konsiltan nan bank? On nèg ki pa genyen yon on sòt de pakour nan bank. Pou on nèg konseye nan bank, fòk ou pakour abitye travay nan bank wi. Fòk on la bank byen wi. Fo Non sèlman fò gen eksperyans, fò pratike labank lan pou konsiltan nan bank wi. Le fè kon nèg etidye ekonomi, epi l ka leve yon maten konsa l konsiltan bankè. Tenten sa yo pa pran ladan. Lè lon nan zay de nèg ap rele w, monchè Yvenè bank kontan w, Yvenè ap jere ponp gaz pou Rony Celestin. Epi ou fè rechèch a goch a dwat ou pa janm wè ponp gaz. Yveler son nèg gen de lè e razèl razèl pa menm gen anyen nan menl menm, menm anplwaye l pafwa l paka li paka peye. Pafwa se dyaspora ki ede l peye anplwaye l. Ou chèche a goch ou chèche a dwat ou pa wè kot Rony Celestin gen ponp gaz Yvener ap jere a. Lè w gade w wè Yvener jis lafrans oubyen l jis isit oubyen l jis Ayiti. Sa vle di radòt sa yo ou wè John Colem Morvan ka antre nan yo? Ou wè John Colem Morvan ka antre? ap pran pawòl yon nèg kap rete live ou l mande Laurent Salvador Lamothe padon paske gen de bagay li pat janm konnen ou mande Laurent Salvador Lamothe padon. Kou yo sanksyone Laurent Lamothe kounye a pou vòlè, nèg la ap moute lap fè ti tenten. Bon m mande pèp mwen an itilize zèl la ede John Colem Morvan ladan pou fè nèg yo fè plis bwi 954 636 90 46 se zèl BBJ entènasyonal la menm itilize l gwo jou vandredi a itilize l. Fè nèg yo wè nou nou menm nou son nasyon nou son pèp. Li koze ti. Medam mesye. Men map peye BBJ entènasyonal lòt bò a lokal li, elektrisite, dlo. BBJ entènasyonal an ou a. Map peye entènèt, map peye televizyon nan BBJ entènasyonal, map peye telefòn. Mande yon nèg si yo konn voye yon dola ban mwen pou peye yo. depi 3 ans. Si e pa kob BBJ International ki peye bagay BBJ International. Ki sak fè nèg yo fou? O wi John Colem Morvan gen machin nèf. Se nòmal map viv Canada e pou m woule machin nèf. Sak ka vin pran l nan men m? Pèsòn. Map fin peye l nan 8 ans. 8 an. Any pèp la. Map fin peye l nan 8 an. E nòmal pou m woule machin nèf. M pa kokorat. M pa ka pa woule machin nèf. Ki sak pou fè m pa woule machin nèf? Gade byen pèp mwen. Men. Ki sak pou fè m pa woule machin nèf? On machin 82 mil dola. Men. Map peyel sou 8 an men 8 years meni 8 years men byen gade pou nou wè. Ki sak pou fèm pa peyel. 8 an menm gen devanm pou m peye yon machin medam mesye koman fèl pa nèf. Pou 2018 pèsòn pat konnen nou pyès pat konnen m antre nan mezon m achte yon machin nèf. 45 mil dola map fin peyel an 2025 ki ki pwoblèm ki gen nan sa menn la wi ki pwoblèm ki gen pou m moule machin nèf bon John Colem mò van gen kay wi son sitwayen nòmal ay kanadyen m ye nan peyi a. ponn a egzijans labank. Depi labank mande w papye travay oubyen papye papye biznis ou, li mande papye biznis papye travay madanm ou oubyen papye biznis madanm ou, konbyen n ap ganye? W al nan revni Kebèk, w al nan revni Kanada, ou di men konbyen ou fè pou ane a. Men travay w ap fè, men konbyen ou fè pou ane a. Se nòmal bank la ap di wi ou menm ou kalifye pou 700 mil dola an famiy. Si son sèl moun ou te yo tap kalifye pou 500 mil oubyen 200 mil 300 mil men se fanm se la famiy nou kalifye pou 700 mil dola sim kalifye pou 700 mil dola 700 mil dola la bank ma chton kay 500 mil dola ki pwoblèm ou gen nan sa poum pa alèz poum met ti moun mwen yo e dòmi nan pak kochon lèw achton kay e bank lan wè w ka peyel wi e pa e pa konsa w leve w achte e paskel wè w ka peyel wi. M pa moun fou m paka pral kanpe nan seri de raje epi pou m di m gen 100 kawo de tè manman m papa m pat kite mouri kite vye kawo de tè pou mwen m ka chita la m pral fè foto devan yon seri de vye kay pou m pral di m gen 6 7 kay ozetazini 100 kay èske moun fou m ye èske m gen tonton m ki nan kontan avè m paske m twò djòlè paske m twò djòlè ap ap ap moutre yon pakèt bagay ki pa pou mwen èske m ka nan radòt sa yo. Mwen menm, mwen tout tan nèg ap voye manda. Mwen pa konn kòman yo fè konn adrès mwen. E lakay mwen yo voye yo. Lè yo voye manda. Ou lòt sa lè yon nèg wè m lakay mwen m ap tchil. M pa okipe pyès nèg depi yon nèg de. Aletranje wap viv pa gon nèg m bezwen la pou m pa jwenn lakay li. Yon nèg ou bezwen m met chonn kòlè m wonvon men tout nèg konn kote l ye. Vini sèlman, vini byen. M ka di w vini aranje w vini byen. Moun wap voye a tou, voye l epi di l vini byen. Paske depi l antre byen, l ap sot byen. Men si l antre mal, l ap sot mal wi cheri. Depi l antre mal, l ap sot mal. Bon m gon, bon mwen m gon chen la medam mesye. Mwen menm mwen m pè chen sa. Chen sa, sof ti moun li respekte. Bonè, si se pou ti bebe nèg yo voye, oubyen yon ti moun 3 an 4 an pou chen sa ba l chans. Kelke swa moun li ye a, lap kenbe l lal fini avèl. Yon enkoni. Ou wè sa lèm gen 2 3 patnè m sot lakay mwen, vin lakay mwen la, m oblije al nan gazebo nan bahay mwen dèyè a, m met chen m rilaks poze. Ay m konnen l ka manje nenpòt moun nenpòt lè. Chen me baskèt mwen m jwa sa, se jwe e foutbòl mwen m jwa sa. Èske nou konprann? Se tout bagay sa yo wi medam mesye. Pase mwen m pa akonpanye nèg nan deriv. M pa akonpanye nèg yon seri de radòt. Epi medam mesye, kòman m ka zanmi yon seri de nèg m pa Lè moun sou entènèt wè moun ap pale swa m pale de yon moun Kòman m ka kòman m ka zanmi nèg m pa konn ka ou Lè m bezwen l M konn al kay John Wesley Delva zanmi m. M konn al kay mèt Lavelle Joseph, zanmi m. M konn al kay patnè m nan James Sosthene, zanmi m. Men kòman ou ka zanmi moun san ke ou pa konn anyen de moun nan? An tèm, ou pa konn kote e e e e e tren de vi l, ou pa konn anyen de li. Moun kap bay yo vin parèt tankou moun ki egri, tankou moun ki gen pwoblèm kounye a. Bon mwen, m ta gen pwoblèm avon nèg. Se sou bagay ki gen rapò ak lajan w m ta al, m ta al pale. Ki rapò sa gen avè w? Sa, de fason otomatik ou vin moutre sa w bezwen. Bon yon nèg bezwen, kenpòt nèg ki bezwen radyo Monreyal la, ekri m di m ou bezwen radyo a ou wap pran chaj. M ale m al pase non w nan administrasyon an, nan biwo anlè a, epi m al pase non w, peye tout bil ou fè sa w vle. Mwen menm m fè m fè biwo pam nan kay mwen. Ou konprann m fè biwom lakay mwen. M pa wè men e pèp mwen kap mete zèl BDJ anba live la. E pa menm mwen menm menm nan. Ou konprann? Nèg yo gen de bagay yo pa janm konnen fè bwi. Kite nèg la fè bwi. Men nèg yo konnen ke. Nou menm nan BBJ, nou gen plis ke 20 mil dola nou bay nan lopital la Ayiti. Nou menm nan BBJ, nou genyen plis ke 3 mil dola chak mwa. Nou bay pou kesyon de bay ti moun ki nan prizon manje. Nou menm nan BBJ, pou pi piti nou peye 75 ti moun nan Arkaye nou peye lekol pou yo. sa yo trè enpòtan, san kontwole jèn gason, jèn fanm nou mete nan goron enstitit nan lekòl pou aprann pale angle. E jounen jodi a la, nan mwad oktòb la, nou pral voye jèn gason, jèn fanm nan inivèsite, kay pastè fòj, kay pastè batay, nou pral voye yo al aprann, e al nan lekòl pwofesyonèl, nou pral voye plis ke 100 jèn gason, jèn fanm. Sa nap bay demi bous sa nap bay bous poun voye yo nan inivèsite kay kay batay pou yal aprann ekonomi pou yal aprann pou yal nan jesyon pou yale nan nan nan nan nan syans po pou yal aprann tout sa yo vle e sou sa yo ki plis enpòtan pou nou aprè sa nap jwenn BBJ entènasyonal de 2020 a 2023 tout nèg kit li te pwòch li kit nèg la pat pwòch li. Ou pa ka wè nèg ap vin di John Colem Morvan te nan yon bagay koripsyon avè l.